Se pa bèl li bèl, li gout tou. Bonjou bonswa mes amours kòman nou ye kòman nou ye m espere nou anfòm Vibe cuisine kite lakay nou pou yon lòt ti video nap di mèsi a chak grenn moun ki toujou abòne ki toujou like e ki toujou pataje video nou yo siw poko fè sa al fè sa kounya mes amours ann ale nan video a. Mes amours, jan nou kapab wè a, jodi a mwen pote yon ti gratine byen gou pou nou, byen fasil pou nou fè. Ebyen, nou prale sou dife a, nap mete chodyè nou, ok, nap ouvè fou an, nap mete chodyè nou sou dife a. Apre sa, nap mete yon kiyè beur, mes amours. Lè kiyè beur lan fin fonn, nap ajoute vyann nan, ok. Ou kapab fè gratine a vyann bèf, ok. vyann bèf rache, ou kapab fèl avèk vyann poul tou ok, mwen menm mwen desidel fèl avèk bèf, mwen te tou asizonnen vyann mwen mèzamò, mwen te tou mete poud magi, mwen te tou mete epis, tou mete vinèg ou byen sitron, mwen te gentan fè sa yo davans. La mèzamò kite vyann nan fè yon ti fri. Vyann nan pou tèt pal lap bay dlo pap bezwen mete dlo ladann. Nap jis kite li fri byen bouyi apre sa nou pra ajoute zonyon avèk piman dous lan. La a m ajoute zonyon avèk piman dous lan mes amour, zonyon avèk piman dous rachi. Ok mes amour. Nap brase byen brase epi nou pral gade si li gen bon ti sèl. Sil manke sèl mes amours nap jus ajoute sèl. La a mwen mete yon ti piman ladann mes amours paske mwen renmen lè gratine m gen ti piman. Ok mwen goutel mwen wè li manke sèl m ajoute yon ti sèl ladann. Poud magi an te gentan bon m pa bezwen mete poud magi. Mes amours nou kapab wè nan lasagna video lasagna moun ki poko al gadel al gadel nap wè ke mwen te asizonnen vyann nan sou dife e la m asizonenn avan. Vyann nan mwen fin avèl mes amours menm kote a nap tou mete yon dlo bouyi nou pral bouyi macaroni an nan dlo a mwen mete yon ti sèl mes amours ou menm ou te ka pa mete sèl nan mwen menm mwen deside mete sèl ladann ok apre sa lè dlo a kòmanse bouyi mwen mete macaroni an ladann mwen brasel mwen pral kite macaroni an bouyi mes amours byen fasil byen rapid. Ou menm ki toujou ap gade videyo nou yo men ki poko janm abòne avèk chanèl la ki poko fè pati de team vay kizin nan kisa w ap tann si w renmen videyo nou yo ou renmen vay kizin ou renmen resèt nou yo ti konsèy nou yo vini vin fè pati de fanmi an n ap kontan resevwa w nan team vay kizin nan e n ap voye yon kokenn chenn remèsiman bay tout ansyen abòne nou yo ki toujou layke ki toujou pataje videyo nou yo e ki toujou kite yon ti kòmantè pou nou San nou pa genyen vay kizin. Nap di byenveni avèk tout nouvo abòne nou yo mes amour byenveni nan team vay kizin san nou pa genyen vay kizin ok mwen toujou di nou sa mes amour lè kem fini avèk makaroni an m pa kite makaroni an kraze ok silvouplè mwen mwen mete yon lòt chodyè re ouvè fou ankò mwen mete yon kiyè bè epi mwen kite li fonn mes amour mwen mete yon bon ti valè lèt mwen pap ka di nou konbyen valè lèt mwen mete kantite lèt la ok mwen tou mete yon ti farin amidon de mayi an ladan ou menm ki pa gen farin amidon de mayi an jis mete farin farin ble an farin yo konn fè pen an ok mete li ladan byen brase l apre sa ajoute li nan beurre lan ki fin fonn nan mes amours. La nou pral kite li byen bouyi mes amours, apre sa nap ajoute yon ti fromaj ladann. Se fromaj la ke mwen mete la, map byen brase li mes amours, apre sa map kite li bouyi. Apre sa mes amours, map ajoute yon ti fromaj moussalela ladann tou, ok, poum kapab ba li plis gou, ou konnen. Tank tanzantan nap chanje bagay yo ok plizyè mwen fè plizyè sòs bechamel la e tanzantan mwen fè yo diferan mes amours nan sòs bechamel la map mete sèl map mete poud magi nòmalman paske chak sa yo m fè apa yo genyen sèl nòmal Ok mwen mete sèl nòmal ladan yo mwen pa met yon kòm si m fè sa m mete twòp sèl lòt la m met non m fè tout gen sèl nòmal mes amour la sòs bechamèl nou kòmanse près mwen mete yon ti sèl ladan li avan sa mwen te ajoute poud magi an mes amour mwen kapab di sòs Bechamel mwen gentan bon la. Kounya mes amour nou pran yon gogo bòl nou vide macaroni an ok nou ka wè macaroni an pa kwit depase kisa mwen mete sos bechamel la apresa mwen byen brase li mes amour lè kem fin byen brase li nou pral ajoute vyann nan apresa mes amour nou pral mete mayonèz lan ladan li mes amour nap byen brase mayonèz nan ladan li apresa nap mete li nan pyrex. Mes amour jan nou kapab wè a depi nou gade video a nap kapab fè gratine byen gou byen fasil pou bobot lan pou ou menm tou pa tout tan se bobot lan selman pou ou tou paske wap manje ladann ok mes amour nap byen brase ok yon ti konsèy si ke wap fè gratine oubyen lazanya toujou Fè anpil vyann. Si ke ou pa fè, ou pa gen anpil vyann, pa fè anpil makaroni. Toujou bat ke vyann nan, vyann moulen an anpil, ok? Mes amours. Sa se yon konsèy. Pa janm fè la gratine ou byen la zanyan ou pral wap mete pil pat epi tou pa gen vyann. Lè sa li vin pa gou. Ok, mes amours. Lè nou fin brase l nèt, kounye a la nap mete l nan pirèks lan. Apre sa, nap graje euh, fomaj mozzarella la mete sou li mes amours. Apre sa nou pral kite li nan fou an mes amours pandan 25 a 30 minit a 180 degre. Ou la la la la si pa bèl li bèl li gou tou. Apre 25 minit mes amours men gratine nou ok byen soti jan ke nou te vle l lan. Pa genyen tèt kase nan fè gratidite pou gade video sa wap kapab fè li mes amour mwen pran yon kouto yon kouto tab epi mwen koupe li mes amour epi gade se koupe dwèt se te tèlman bon tèlman gou mes amour m pap ba nou manti m pa tèlman yon moun ki manje bagay sa yo twòp ni gratine ni lazanya paske bagay sa yo yo gen anpil kalori Ok nenpòt ti manje m manje la w tande 2 kilo gentan moute m pa tèlman yon moun ki m pa tèlman fan bagay sa. Mwen espere ke ou te renmen ti video sa mes amours pa bliye kite yon like epi pataje video a mes amours kite yon ti kòmantè pou nou pou di sa ou panse de gratine nou an se te Vay Cuisine ki te nan kizin nan nap tounen avèk yon lòt ti video pou ou babay.